Janm konnen m fòkè. M se moun mande kite mwen menm. Jwè m poko menm wè avw lala m ka mande kite. Alo. Wi alo cheri. Mèd. Wi. Bon ou jwenn lajan cheri ou pa menm dim si ou jwenn lajan an. Bebe m tap gentan diw kem jwenn kòb la deja wi. Ou konnen m te ale nan studio pou m penyen tout sa. Bagay sa yo paske ou konnen m pral bon m pral rankontre ansanm avw ok m pral rankontre ansanm avw èske ou panse kem te ka ret lèd.

Bagay sa yo, m pa konn si se cheve ou si se perik, fò fò voye foto toujou, fò voye ti foto seksi, a kulòt, ti bagay ti bagay ti bagay zuzu. Tande cheri pase map map map map deposew.

Okontrè, si w te di m depi kilè m konsa, m te ka reponn ou. Men w pa ka di m kisa k atire m. Ou pa ka di m kisa ki atire m. E ou menm, kisa ki atire w ka yon fanm?
Mwen koute w gason. Èske w janm wè kesyon poze sou kesyon? M konn kesyon pa poze sou kesyon. Men se paske kesyon w poze m nan se yon kesyon ki vrèman biza pou w ap di m kisa k atire m ka yon gason. Depi kilè w nan masis bat?
Depi kilè w fè sòti a? A ma nesans, depi nan spèmatozoyid papa m. Ou tande m? E m toujou di yon. moun sa. Tou banm tou di w sa. Banm di w. Eske sa poko rive w pandan ke w renmen avèk yon gason an menm tan wal kwenyen yon fi. Mwen menm m toujou di sa. Se petèt sa mwen menm m tande yon afè de biseksyèl kap pale. Kwè m ou gen dwa pa nan menm menn avèm ou pa nan menm nan. M tande gon afè de biseksyèl kap pale mwen menm. li pa nan limit mwen. Poukisa li pa nan limit mwen? Paske mwen menm, m pap janm pran biseksyèl paske m konsidere biseksyèl tankou yon ipokrit ke an menm tan w ap plimen yon fanm epi w ap plimen yon gason tou. W ap fè fanm nan kwè ke w renmen l ou pap twonpe l e w ap fè gason an kwè ke w renmen l ou pap twonpe l. Non, m pa fè de pati sa yo menm.
An gwo, ou vle fè m konprann depi lè w fèt, ou plimen ke gason?

Sa pa vle di ke pou wap vin pran pòz ou pi gason pase l, pou wap pran pòz ou pèl ou sesi ou sela. E poutan, mesye ti lapli yo, nou gon jan n antre anba fal yo. Konbyen fwa w tande yo di w konsa ke gon gay ki rale yon zam, li ale li kit, li antre anndan yon kay li kidnape plizyè moun ap rele nan telefòn fè yo pote kòb bay. Non. Wap wè tout gay, yal lekòl. yo bat pou yo edike tèt yo e yo travay tou pou yo met frechè pou yo parèt. Nou pa janm wè yo veye yon moun la kase ponyèt li pou yo pran yon bagay. Nou renmen vòlè epi nap pwopòz nou pè masisi. Kijan w ka defini masisi an 3 tèm pou mwen la silvouplè? Kòman m te ka defini yon masisi an 3 tèm pou ou?
Wi. Être masisi, pou mwen menm o kòmansman paske m poko ap ba w 3 tèm nan, être masisi sa ne ve pa di ke m son dyab pou pè m. E lè fini tou, pou defini yon masisi pou ou se fò w entèlijan, ou respektye, epi ou travay di, pase fò w pwòp. Men nou menm nou met lakay nou depi yon moun masisi, se lisifè sye tè l ye. E pa vre, men nou ka nou ka pran san nou pou n ap gade jèn gason k ap koupe lòt jèn gason parèy yo met nan bourèt ki pral vann tankou se vyann kochon. Sa yo nou nou pran plezi pou nou gade epi moun ap di senyè pitye! Epi boom ou wè nan li mete stati nou wè 2 gason kap bo nou gentan vin di e nou menm kap fè latè sesi latè sela tankou si e masisi k voye moun yo al vòlè m renmen wè nou nèt m renmen wè nou wi
mwen menm m pa nan zafè mele sa bon ou wè banm di yon bagay pati sa ou pa ansanm avèm m tande w silvouplè map priye w gras. Wè kotem ye pa pase la. Anben kote w ye m pap pase la. Men map voye nèg nan 400 mawozo yo vin chita menm kote ansanm avè w. Pase m kontan pou nou genlè plis renmen lè yo mete entèl entèl anba kòd. Bann chat. Epi wè wè m te byen tankou apresye w m panse ke edikasyon m panse ou te konesans ou te plis avanse men lè map retande sa m atann nan e pa sa.
Kote m chita byen pwòp mwen. Kounye a pou Masisi a soti kote l soti, li vin di m malandren. Se yon peyi. Mwen dwe tounen m a Divin ak Masisi. Sa pou fè. Mwen pa gen chwa non. Yap mandew Mwen m gen yo gen rezon Yap kritike yo pap ba ou Se sèl sal jwenn ki bon pou li fòl fèl Epi tou misye gen rezon tou wi Nan vi pal gen fanm ki gen nèg yo kap twonpe yo masisi al li gen sèl nèg li ki pa janm twonpe l avèk yon lòt fanm Ou fè wout lakay mwen an de.

Sa vle di ske banm diw la ou komanse fè sakrifis but m pral pwovoke m renmen w men banm diw nan lavi komsi nou pa sipoze komsi pou n two prese ou wè sam diw lan but mwen menm m vle komsi fon bagay serye lè komsi ou son jèn wap grandi but ou paka wè komsi nan fè jwèt anko. Men m anvi gon moun ki pou devèje men se ou m vle. Banm diw gade
sa lap vini men fò poze w komsi mwen m vle fon bagay serye ou konn sam diw la komsi m vle fon bagay serye but sa w gen pou fè Ou gen kòm si pou ou mennenm kot manmanw but pou tout bagay fèt pase mwen mpap marye kòm si mpap fè bagay avèw sanm pa marye. Bon level wap pale wap pale wap pale konsa ou poko janm di epi avan e la m ta pale avèw laba la epi gon masisi k vini ki vin dim kòman sa map pale avèw bon kiyès li te ye deja.

Bon bon msou. Ou konn ti demwazel ou tap pale avel ki te fè ou te fè mal li an e Daïsha li ye. Bon kè sanm bon kè sanm avèw.
Nan tèt mwen gon sèl moun. Li pa lòt ke ou menm. Bon kòmsi ou vle kòmsi met lòt moun nan tèt mwen bon sa yo konn. Bon mdiw lè nan mama vin debake sou mwen pou yo vin fè gwo gwo koze.

But wè la, m pat chèchè yon nèg ki renmen masisi. Anyway, m son fanm, m pa, m pa madivin, excuse m. Pase yon bòn jounen. Lè wap kite masisi, lè wap kite bagay sa yo, ou a rele m, ou konn nimewo telefòn mwen. Shiitt menn, sa sa menn. Mesi menn ou paka pale a yon moun ditou menn. Ou ka pale a yon moun wap defann yon bagay, tout moun gentan vini menn. Oh! Shiitt, an menn si manzè kite m menn sa m pral fè la menn. Kèt kèt kèt mesye. Ah fòm pase a laksyon. Fòm fè manzè kwèm m deja yon leve lezam son wi OG. Fòm fè manzè kwèm. Bagay. Fòm fè manzè kwèm. Ok bye. Medam yo anfòm wi mesye.

M fini. Non w raz wi.
M raz? Kounye a w wè m raz?
Ew fini ou bezwen vyole m?
Mwen boule. Hey! Samdi pa gon bagay m pa bon. Mwen pase tout bagay. Fò m pyafe sou li samdi. Li tèlman, li gon jan l dous. Li gon jan l bay gouyad la. Menm si l gwo bonm men l dous sou kabann.

Volè misye ye. Ou konn misye ye. Pase m gen lenpresyon misye antre laba e pa fil ye. Li sanble zanmi.
Yo, pandan se tan, ou di m konsa pou m mennen w lakay mwen la pou w pale ansanm avè m. Ou poko janm di m anyen la pou m si ki ki. Ok, nou pral tuwaye yo dirèk ankò. Gwo pitit toujou ap vin la. Gon lè, pandan m anba w, m te pral ou, m te ka gen yon ti pawòl bay kilòt avè w. Ou chouchi lè w tap bay loto anba an lè m te jwenn ou nan vatyo l anba ou wè bagay ou wè piti sa m jwenn misye ap sot a yon kilòt woz ap sot nan batiman dirèk. Ap soti la. Ap soti la menm. Men mwen menm kote youn nan erè m fè m pat met kontòl kòmsi m te pran nimewo kay la. Sinon m tap gentan pull up sone pòt kay la vin mande pou. Bon wap pale de Jerry ebyen paske Jerry konn vin tcheke m nan. Ok map esplike w kòman misye ye. Misye pa wou. Misye kòmsi anmòd misye pa fin chaben nèt. Tchabe pa chiman. Tchabe tchabe pa chiman misye ap pale nan li. Mwen menm map dekri misye bon byen hein. Misye misye son nèg men misye gen misye misye full style. Misye renmen met ti mayo nwa misye toujou met ti kap. M gentan wèl Jerry egal la jan w pale a la w vle dim Neyou non bagay ak Jerry.
Baz m pap bòw manti. Yow si wap pale pale klè. Edo gouye si wap pale pale klè. An reyalite moun sa yo ansanm. E misye menm koupe fanm nan plizyè fwa. Gon lè gon lè w annik soti misye antre monchè. W annik soti misye antre monchè. Eske kòm misye te di m kamera pa pou li e pou zanmi l. Eske nòmalman ou pa t prete misye yon kamera. Raple w pou wè.

Bon nòmalman, sè w la met prensip sou li. Èske gon lè, èske, m ap di sikou, èske pa gon lè sè w la te sot anba, sè w la te sot anba vin kote w bò lotwa l ap mache kwochi, janm ouvè, bagay, li te di w kòmsi li te malad. Raple w pou wè, fè vizyon pou wè si w pa t wè bagay sa yo.

Patnè kòmsi Kòman m te ka dekri misye bon Misye gen style Misye yon jan kousto tou men misye gen looks Misye toujou bay fè ti chèk la epa fè ti bòtè tou Ou pa ka fè m mete kò sèvi Èske ou konn misye Èske ou konn misye Misye gen looks Misye gen looks sot bay Sa k genyen sa k pase Ebyen nòmalman
M sot anlè a la frè m M sot ap tande dèyè pòt la Misye oh Misye ajenou misye etabli tandan misye ap bay Misye sispèk m pou bay avè l Misye sispèk hein. Baz m pap baw manti misye menm mete m veye w komsi komsi komsi si depi m wè w la depi m wè w komsi pou m di misye yo men mò antre andan monchè e mwen kap make sure komsi yo ou konnen m konnen w m konn wè w monchè ou konnen w te jwe m yon pakèt bagay monchè m ret la mwen menm m pa make sure komsi m pral blo w men misye mete m veye w monchè anka ou depi m wè w moute anlè a pou m fè misye konèt sa vle di misye mete w veye w bon e misye tou fè m kado grenn vè a.